Bonjou tout moun, byenvini sou chanèl Loca Bengelson ou nan ribrik Panse Pozitif. Mèsi ak ou menm ki te konn ede nou pataje, ki te konn ede nou kòmante, ki te konn ede nou menm yon like nan videyo nou yo. Donk, mèsi paske ou ede nou rive a 500 subscribe. Nou konnen travay la pa piti, nou kòmanse. e nap kontinye donk mèsi ak ou menm ki te pote tout sipò sa pou nou jodi a nou vin pale w de 6 fason pou kapab konnen yon moun ki onèt 6 fason donk avan nou kòmanse menm nap pran ti poz nou konn nap tounen. Mèsi pou pasyans ou ak fidelite ou paske ou te rete banm tan ou pou m te kapab pran ti poz la pou m te kapab retounen pote enfòmasyon sa pou ou menm. Nou vin pale ou de 6 fason ou kapab konnen yon moun ki onèt. Yon moun ki onèt se yon moun ki entèg, se yon moun ki jis nan tout sa l ap fè. Nou prale, n ap kòmanse avèk nimewo 1. Nimewo 1 nan fason yon moun ki onèt. Yon moun ki onèt li bay tan l, ok. Li bay tout moun valè. Moun ki onèt la. Li bay tout moun valè. Moun ki onèt la pa vle di yon moun ki rich. Ou kapab rich, ou kapab pòv, ou onèt. Men moun ki onèt la sa w dwe konnen, li bay tout moun valè. Li bay tout moun valè kèlkeswa ki sikonstans ou te ye, kèlkeswa nivo sosyal ou, li bay tout moun menm valè. Pwofèt la, mwen nan pale avèk yo. Nimewo 2, Moun kilomèt la, li toujou bay travay yon moun fè enpòtans. Ok. Moun kilomèt la, li toujou bay travay yon moun fè enpòtans. Sa vle di ke ou kapab leve yon pay pou li, li twouve ke se yon gwo jès ou fè pou li. Ou kapab leve yon, retire yon fatra pou li, se yon gwo jès ou fè. Sa vle di ke moun kilomèt la. tout sa w fè pou li, li pran l a kè. Li pran l kòm si se te yon gwo bagay. Yon ti bagay ou wè se pa t anyen, men moun ki onèt la pou li menm, li wè l kòm yon pakèt bagay pou li. Nimewo 3, Moun ki onèt la, li jis nan tout sa l ap fè. Sa vle di se yon moun ki fè tout bagay li ak prensip. Ou gen dwa pa dakò avè l, men moun ki onèt la se konsa l travay, se konsa l ye, se konsa l viv. Ok ou pa kapab retire sa nan li moun ki onèt la ok sa di sil diw a tèl lè ou dwe ou dwe la a tèl lè ou dwe la li menm lap la a tèl lè donk se yon moun ki onèt ki konsa se fason sa ou kapab konnen yon moun ki onèt nou prale pou nimewo 4 nimewo 4 katriyèm fason ou kapab wè yon moun ki onèt moun ki onèt la li pa janm pwofite de lòt moun Moun ki onèt la pa janm pwofite de lòt moun, a di ke pou l wè ke paske ou pi ba pase l, donk li pwofite de sitiyasyon pa w la, li pwofite de sitiyasyon pa w la pou l fè yon lòt bagay. Trè souvan, e jiska prezan nan sosyete nou an, se konsa anpil bagay fèt. Ok, gen moun se chèche y ap chèche zen pou yo kapab pwofite de zen an pou yo kapab fè view. Non, sa se pwofitè yo. Moun sa yo se pa, nou kapab rele yo, se pa de moun ki onèt. Moun sa yo pa de moun ki onèt. Moun ki onèt la pa janm pwofite de sitiyasyon ou pou l kapab fè w mal. Moun ki onèt la, tankou la si l wè w pa gen travay, piske w ap travay avè l, li pral pwofite de sitiyasyon pou l ap mal peye w, oubyen l pral pwofite de sitiyasyon an piske l ap peye w yon nivo, yon nivo kòb, pou li jis ap di ke. Nèg la ap di, l ap fè w travay plis ke sa. Moun ki onèt la, li pa kon sa. Senkyèm fason ou kapab wè yon moun ki onèt. Moun ki onèt la, li aksepte opinyon chak moun. Kèlkeswa opinyon an te bon ou move, moun ki onèt la aksepte opinyon jan l vini an. Sèlman li menm li konnen ke li genyen pou l analize sa k bon ak sa k pa bon. Ok se moun ki onèt la ki konsa li aksepte w jan w ye a jan w vini an konsa ou te vini pwòp li aksepte w ou vini sal li aksepte w ou pale byen li aksepte w ou pale mal li aksepte w se yon moun ki onèt sa vle di ke se yon moun ki la pou l ede lòt moun avanse sa se yon moun ki onèt ok Humm eske m twouble? Sikem fason Sizyèm fason ou kapab konnen yon moun ki onèt Moun ki onèt la e li gen moun ok li fè konfyans ok Moun ki onèt la gen moun li fè konfyans. Sa vle di ke li gen dwa pran tout pawòl nan men tout moun, men li gen yon moun egzat. Li gen yon moun li fè konfyans, li gen yon moun li fè l kredi, li gen yon moun li ka lage l tout afè l nan men l. Ok sa a son moun ki onèt ki konsa. Moun ki onèt la pa aji pa emosyon. Moun ki onèt la li aji ak trankilite e fyabilite. Se konsa moun ki onèt la. Donk se de moun fò fè atansyon avèk yo paske yo trè trè dwat nan tout sa yo ap fè. Donk mèsi a ou menm paske ou tap tande 6 konsèy sa yo. Oubyen 6 fason sa yo nou te kapab ba ou ke de yon moun ki onèt e nou panse ke sa te fè w plezi e pa bliye abòne ak chanèl la e ke kontinye pataje l, like, kòmante tout sa ke ou twouve ki bon pou kapab ankouraje m. Donk gen lòt panse pozitif toujou, n ap vini e ak pi bèl panse pozitif. Tann nimewo 3 a, li nan wout. Tchaw!